Yeah yeah yeah yeah yeah. Sa ka sa sa kap fèt la patnèm.
Anfòm um je di bonjour bonsoir je ne sais pas bonjour bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui sont avec nous aujourd'hui avant d'aller plus loin non pam se Anderson Régis M ta pral rive la ki te sou bòbòy nèg akay tout tan Bon e monchè m salye w paske wap fè yon bèl travay pou kominote a men m salye w men. Thank you brother, thank you brother Donk Super Boy avan nou antre nan but prensipal lan nou konnen ou gen yon video ki lage jodi an ki se Flashy kap mennen la paske nan kelke minit video an lage gentan gen yon pakèt moun ki deja wèl men Super Boy pale nou enpe de ou kiyès ou ye kòman ou fè vin nan mizik kote ou soti pale nou enpe de ou avan nou antre nan mizik lan. Bon pou byen di w mse Super Boy a se yon ti jèn gason ki fèt lopital Michel Bennet batize legliz Sent Ann epi nou grandi Akayè etid klasik nou etid primè nou nou fè l Akayè epi nou vin monte Pòtoprens yon kolèj klasik de Dèlma, men nou toujou di nou se nèg Akayè, paske tout fanmi an soti Akayè, men se la nou fè tout afè nou Akayè, epi mizik grandi nan san m, epi de la etan, m vin Ozetazini epi m ap pouse mizik. Ok, e ou antre Ozetazini, w ap pouse mizik, men e depi kilè ou kite Ayiti, e èske depi Ayiti ou te nan mizik?
Wi vrèman depi ayiti m te nan mizik, mizik grandi nan sanm janm toujou dil, mizik grandi nan sanm m te jwenn papam nan mizik e m oblije viv ansanm avèl men m te nan ti gwoup katye ou konprann gwoup katye yo ki donk king of love gon lòt gwoup ki te rele small boys yon gwoup katye men m te toujou m te toujou kenbe mizik mwen men m se yon atis konplè kidonk m fè pentur m Se konsa l ye. Men m te toujou nan mizik.
Mizik se se nan san m sa grandi. Ok. Bon, jounen jodi an e ou gen yon yon bèl mizik video klipe e k ap k ap mennen. Mèsi. Men èske se se se premyè mizik ou fè oubyen èske ou gen lòt mizik deja ou fè avèk lòt atis? Èske ou travay avèk lòt atis deja? Non.
Bon, pou byen di w se pa premyè mizik ke m fè men e Nou konnen bagay yo vire teknoloji a tèlman avanse nan yon sans tout bagay yo vire. Bon mwen se pa premye mizik kem fè, m fè mizik ansanm avèk kidonk Top Adlerman, tout moun petèt yo konnen e Izolan e m fè mizik ansanm avèk Dèk Krezi, Dòk G, J-Beat e m fè mizik ki fè entènasyonal deja MTV kidonk Young Buck e sa k sot nan G-Unit la, sa k nan G-Unit la So Apre sa nou vin lage Flashy a, m fè mizik ansanm avèk NG Mix ki se yon DJ frè pa m. So wi, nou fè plizyè lòt mizik. Wè e m raple ke ou gen yon mizik ou fè ki lane dènyè ki te pale de Akayè. Mizik sa nou wè ou pa fè videyo l, nou pa konn pou ki rezon ou pa fè videyo l paske se te vrèman yon bèl mizik. Men pou ki rezon ou pa t fè videyo mizik sa menm?
Bon e nou te vle kite mizik la fè yon ti poze pou kounya men nap toujou fèl ou konnen se pou akayè men nou te vle fèl nan yon tandans pou tout moun ka ka enjoy li men ou konnen akayè li gon gon bagay kap pase nan ladann pou kounya la nou pa nou poko ka vann imaj sa pou kounya la men mpanse tout bagay anpè epi ane sa o non petèt lòt ane nap fè video a. Paske mizik la mizik la li pa ekspire se pou akayè akayè toujou la nou ka toujou fè video a nap fè video a m panse moun yo ap jwenn video a ane kap vini. Wi Superbois e pou rezon nou rele w lan se pou video an men apre avan nou antre nan mizik sa E men nou gen lòt bagay pou nou di w paske nou konnen ke n ap swiv ou, ou se yon atis ki trè popilè anpil moun ap swiv ou. Ou te sipoze an Ayiti nan moman sa la kote ke ou ta pral patisipe nan nan HMI Award. Kòman kòman pwogram sa te ou pa t al Ayiti ankò paske nou te konnen 17 te gen yon paske m te pale avèk manadjè an 17 lan te gen pwoblèm e m pa konnen si pwogram sa te toujou fèt èske ou pa t desann Ayiti èske ou byen aktyèlman ou Ozetazini?
Wi esey se lam ye. Ok men koman program sa. Men nou te vre nou men sak pase e nou te vreman nou te vreman e nou te telman bizi ansanm avek biznis la ou konnen e sou bobo a e de kote nou nou fe biznis ou konnen mwen menm biznis mwen avan tou men le nou vin gade e oort la li vreman li son bagay kap kap pote chale pou nou m dako ke nou tap fel men biznis mwen M pa t wè pou m te deplase san m potko fin fè sa m ap fè nan biznis la. Se poutèt sa, m mete Ewòd la. Petèt lòt ane, m panse m ap la pou Ewòd la. Ok. E Superbois, jodi an nou t ap tande ou te sou yon radyo sè

Men ki pwoblèm jounen jodi an nou genyen?
Bon, e, se yon bagay ki vrèman senp, li vrèman senp, e, m pa vle, m pa, m pa vle pè de pale li, men kòm Ecout FM, e, se yon radyo moun vrèman renmen, m kòm ou poze m kesyon an, m oblije reponn li, men si w pa t poze m li, se pa yon sijè ke m te vle ouvè ankò. Sa m te p t ap di a, m fin di li, e, men se yon bagay ki byen senp, m ka wè, e. Tom Adlerman gen yon sòt de egri nan li menm, e se poutèt sa m te oblije elaji li, paske gen yon fason egri avèk yon, e misye pa kontwole moun k ap ede li nan yon sans, paske se ede m te wè m t ap bat pou m ede li nan yon sans, epi li vin vire bagay yo alanvè, epi m oblije pale paske. M te di l ke m pral pale de ou li jis li jis pa pa reponn jan pou jan sa m te bezwen an m pa jwenn li se poutèt sa m pale. Men ou di ou t ap ede ede kòman ede lè w di ou t ap ede tou padleman nan ki sans kisa kisa sa vle di? Bon m pa t vle antre nan dosye a but kòm ou poze m kesyon an m pral oblije ba w yon ti yon ti detay sa genyen de mwen menm ansanm avèk Top Adlerman ou konnen Top Adlerman se atis prefere m Se yon atis ke m renmen e se mèt li e nou fè larelèv. Ou konprann? Dèske pa tèlman di di pou m fè larelèv, m fè larelèv. Ou konprann? Men petèt se sanble lè relèv m fè ansanm avèk misye paske se yon kesyon de fi ke misye vin gen yon ti sans egri, vin gen yon pwoblèm ansanm avè m, se mwen ki te ba l fi a, yon bagay konsa. E m te ba l fi a. E manadjè fanm ou ye men? Kòman ou te ba l fi an? Paske oditè ekout FM yo renmen konnen. Yo konnen m ta fè videyo a ansanm avèk Tom Adleman. Yo mennen yon fi ba li. I mean pou l enjoy li bay sa kòm yon zanmi. Ok. Epi misye menm nan vin petèt vin damou fi a whatever sa l te ye a men fi a se yon moun ki gen bagay nan men l. Ou konprann? Fi a te achte yon Jaguar pou misye bay sa. Men li vin jwenn po kapòt nan machin nan ou konprann? Ok.

Ok. Misye te gen nan menn. Bon ou konn lajan epi ou konn bagay ti nèg li pap diw, men misye te gen nan menn. So fi a m te gentan bay misye l aprè 1 an fi a vin eksplike m kòman sa va tlèman n ye ansanm avè l, bagay ap mal mache e sanble sa va travay la pa satisfè manzè. Ok. Manzè toujou rilaks ansanm avè m. Men misye sispèk, li pèdi opòtinite a, li kòmanse ap bagay, li di se mwen menm ki bagay fi a, blablabla, petèt se li, li gen dwa panse se mwen ki pran fi a, m pa bezwen fi a, ou konprann, m deja gen yon relasyon ki nòmal, ou konprann, misye panse se mwen ki pran fi a, bon, nou kite sa, sa yo se bagay fi a, se bagay fi, m pa t bezwen pou m rive jiske la, pou m te montre moun kòman misye vin kòmanse ap ban m pwoblèm nan yon sans. Aprè, E aprè m vin di lè m te fè mizik lan ansanm avèk Izolan bagay sa yo misye te kòmanse gen pwoblèm ansanm avè m oh se ansanm avè l pou l te fè mizik men sa ki atis la videyo sa li pat merite Izolan blablabla se li menm bagay sa yo. Mwen di monchè Top la ou konn sa ki genyen. e banm relax mwen e m gen pou m fè yon lòt video ansanm avèl men ou konnen mwen menm ansanm avèk Young Buck akoz de YZ Hood nèg sa yo e ti frè m nan misye vin relax avèm misye se Young Buck se zanmi l mwen menm toujou al kay Young Buck bagay sa yo kay JP bagay sa yo.

Se te atis prefere m. Ou konprann? Li toujou atis prefere m nan atis men li pa moun prefere m. Paske li te patnè m but kounya la bagay yo yon ti jan chanje. Men lè m vin jwenn opòtinite a pou fanmi m nan e sa m fè, misye pran telefòn Young Buck. Ok, misye kòmanse ap pale sou do m bagay sa yo, rele Young Buck nan telefòn, di Young Buck se li menm ki ka fè e ki ka fè sipòpapa dis, sipòpapa dat, sipòpapa dat, yon pakèt bagay. Men fò ou sonje,

Ou konprann? M pa di sa tout lap pale de sa yo, m pa nwi, m pa nwi m te just toujou ap bat pou m wè si kòman m te ka ede l. Bon men an di pa e pou kanpay misye menn yo, misye m te ede misye nan kanpay li ou konprann? M te ede misye nan kanpay misye.

On ne sait jamais men, on ne sait jamais. Nou pa, nou pap di e Men mwen pou kounya m pa, mwen menm m pa, m pa santi m nan plas pou m pale ansanm avèk misye nan nan nòmal. M pa santi m nan plas paske gen yon bagay fò, fò moun misye re, fò l respekte moun dabò. Ou konprann? Relasyon moun a moun nan fòk misye genyenn. Ok.
Fòk li konnenn. Yo, si misye gon pwoblèm ansanm avèm pou pou fi a, just avanse sou mwen just dim sa. Ou konprann non? Se pa MC Seymon misye ap banm ap voye pawòl. E ou pa ka konn MC Seymon badjougan lan. Ok.
Misye se bòkò, e bòkò misye ye tou?
Bon e fè e se sa m tande se sa e bon li fè kèk ti maji tou se li te konn travay pou fi a ok li te konn travay pou fi a gen ti maji nan yon mache nou nou Eben e sou pa bwa nou pral fè moun yo tande e yon estrè nan nan nan nan mizik lan paske oditwa lan ap tande vwa a yo pa vrèman konnen kiyès kap pale se sou pa bwa sou pa bwa depi Miami Florida misye gen yon yon bèl videyo nou kapab Al tcheke l sou YouTube, al tcheke l sou paj Haitian Connect lan, sou paj Super Bois a, n ap wè videyo sa ki soti jodi an. Enben, Super Bois, nou pral fè moun yo tande yon estrè nan mizik sa, epi n ap retounen tousuit apre pou nou kapab kontinye avèk entèvyou an, oke?

Se byen earl sou pa bwa sou pa bwa an flashy music nap tande a la se flashy yon nouvo video ki apèn soti jodi an. Ooh mama la video mesye ooh. Bon sou pa bwa dim non video sa menm menm menm sou pa bwa ko ko ko konbyen lajan ou depanse pou koulè map gade nan video sa pou bèl machin bèl fanm bèl rad di nou non pale nou enpe de de de music sa kote projè sa soti kiyès ki ekri music sa pou ou.
Non pou byen diw monchè e nou pa gen moun ki ekri mizik pou nou ou konprann e nou just nou kwè se nou enspire konsa Bondye ba nou don an menm si ta gen yon atis ki ta gen yon ide ta patajel ansanm avèm li pa yon pwoblèm paske e an Ayiti nou jeneralize bagay yo ou konprann men m pa mwen menm m pa vle nou jeneralize bagay la yon moun ki ekri bagay sa yo non m pa gen pwoblèm ansanm avèk sa men se mwen menm ki ekri mizik mwen ou konprann.
Men kote ide a soti menm kòman e ide flachi an paske nou wè flachi an plis se yon mizik kap fè postè postè bèl bèl chèn bèl paske e nan mizik sitou rap ayiti yo nou wè nèg yo plis kòmsi ap plenyen yap ap pale de pwoblèm peyi men ozetazini nou wè rapè ameriken yo plis ap moutre bèl bèl fanm bèl machin e m gen presyon malgre pwoblèm kap travèse ayiti pwoblèm petro karibe pwoblèm grangou nou wè ou menm ou fon video se se se kò wap kale ladann men kote ide sa soti menm.
Ide a soti kòman kòman m te ka di sa ide a soti Bon, kote n ap viv la menn, nou pa ka bay tèt nou e nou gen strès deja. Nou deja ap viv ansanm avèk yon pakèt strès. Èske n ka kontwole, fò gen yon atis ki fè yon bagay ki diferan. Paske nou pa ka fè bagay yo sosyal sosyal vrèman, m ka konprann sa, li merite l. Kanmenm, m te fè mizik sosyal, li just pa rive jan pou l rive an. Men kounya, se sa jenès la yon ti jan flashy, swag, monte bèl fanm, bèl machin, bagay sa yo. Yo, nou fè l kanmenm paske nou ka fè l.

Ok, ok, bon.
La, wap pale, wap pale m nan, sa son don, sa son don, sa son don. Men, e, e, e, an nou pale un peu de video, paske nou wè video sa trè koute, men, e, e, bon, nou konnen afè w bon, nou konnen afè w bon, men eske ou gen moun ki sponsorize w, nan pil tenis map gade yo la, pil rad, pi, pi, pil bagay sa yo, eske e, se, se, se, e, e sou pastò, fòm di w sa, nonm nan gen stò tou, eske se sou pastò ki, ki, ki, ki, ki, ki. Ki dèyè do w la oubyen se bay nan pandri w vrèman?
Non, janm janm di w la e m te toujou di l e m di l nan kòmansman an, se bay drive m. Se bay drive m, ou konprann? Men sou bò bò w la gon fason l ye. Men Anderson nan ki jere biznis lan, li gon fason l ye. Men lò w wè sou bò bò a sou liy ni, se bagay drive m. Sa e bagay drive m ki sou mwen. E pa jòlè. Men wi sou pastò w la, sou pastò la men sou pastò e kidonk se bagay maryaj rad maryaj avèk pafen telefòn e avèk lòt rad tou men rad ki sou mwen yo pa ekziste. Ok monchè e felisitasyon yon lòt fwa ankò paske se yon bèl videyo ki gen anpil koulè nap di tout moun nan ka ki sou radyo an la e tape tape flashi flashi li ekri F L A S HY epi soupa bwa e e bon anglè se super boy men mesye mesye ay soupa bwa gon jan pou l ye tapel pou nou kapab al wè video sa son on video kote ki gen anpil se pa bagay kap vin plenyen mizè se bagay kòm si kap moutre bèl bagay ou konprann bèl rad bèl bagay paske e super bwa li menm li antre non lòt makèt non lòt makèt super bwa di nou non super bwa kòman on moun kapab fè pou pou pou pou wè video sa menm.
Bon depi ou moute sou youtube ou tape Superboy SUPABOY li fasil pou wè mizik la epi depi tout rezo sosyo m panse lap gen nan soya la wap ka jwenn yo. Ok ok ok ok bon. M panse sou iTunes, CD baby nou pral la nou pral lage nou deja lage plizyè mizik sou website sa yo but. e men sou rezo sosyo sou tout rezo sosyo wap jwenn mizik sa. Ok bon Superbois kòm nou konnen ou vrèman fatige paske ou se yon homme d'affaires tou epi ou te sou plizyè estasyon sè ou tap fè pwomosyon e pou videyo sa nou pap kenbe w twòp men avan n ale fòm di w map retounen sou dosye sa ankò Superbois fòw fon fason pou antann pou antann avèk avèk Topadleman ok. Aah bon dosye sa son dosye ki fèmen ou konprann fèmen dosye sa m pa bezwen pale de misye paske son moun ki deja etèn li etèn e Top Adlerman pa fè it ankò men e pa mwen ki pou vin fè Top Adlerman fè it la ou konprann ok brother m pa gen pwoblèm Top Adlerman kòman e Li se li menm ki te di ke l vin ansanm avèk slogan an, e lè w pa mennen fò w dakò ou konprann, so li pa p mennen, m pa ka vin revele reveye mò a kote l ye a, so ann fèmen sou dosye sa.
Men e Superbois e ou pa gen ou pa gen ide oubyen ou pa gen kontak e e e pou oubyen ou pa vle envesti mache entènasyonal lan kote ke pou pa

Ok ok ok ok aba e super bwa nou konnen nou paka nou paka ale non nou paka ale si pou nou pou pou pou pou pou pou pou nou pa di sa e nou konnen ayiti la aktyèlman la e gen on on on dosye ki ki ki fè ak ap fè aktyalite se lajan petro karibe a men ou menm antike atis paske son on mouvman sitwayen mouvman tout moun konsène ki ki ki pozisyon ou sou sou sou sou dosye sa menm
Kote kob la Kote kob petro karibe a Wè map m toujou di sa menn Pou tout atis sipòte mouvman an E m voye yon gwo respè ansanm avèk Talib kap sipòte mouvman an ou konprann E tout atis ki sipòte mouvman an bon bagay Yon thumbs up pou nou pou tout atis sa yo Paske yo nou bezwen kob la yon kob paka gaspiye konsa M pa nan politik men kanmenm yo

Yap fon lot moun wel pase se vreman yon bel video. Men tande non Super Bra sou show sa Haitian Connect nou gen yon bel rubrik ki se kesyon kesyon oze repons oze ki ki eske ou vle pase rubrik sa avè nou?
Bon nou pa gen pwoblem non zanmim. Men fò fò fò fò gen granmoun sou ou wi son ribrik ki ki ki di wi brother.
Bon m pa konnen, si mwen si m ka pase l m ap pase l. Enben, bon bon bon bon m ba w bon m ba w prensip jwèt lan. Nou gen 30 kesyon, ok, nou gen 30 kesyon, w ap chwazi 5 kesyon ladan l, ok. W ap chwazi 5 nime 5 nimewo. Ou ka chwazi tou lè 5 oubyen w ka chwazi youn, m ap poze w li apre w ap chwazi 2, m ap poze w ap chwazi 3, m ap poze w, ok. Men, pa gen manti ladan l brother. Fò w pa ba w manti. Fò w pa ba w manti. Ou dakò?

Kiyes ou ye? Pale nou de ou nan yon minit.
Jan m di w la, m te gentan reponn kesyon sa a. Pale de mwen, m te gentan reponn kesyon sa a. Nou ka switch li osa paske m ka pale, m ka stil toujou pale de mwen. Men la w ap pase yon ribrik brother.
Ok, enben bon, non pa m se Anderson Régis e m se yon ti nèg ki leve Akayè, m ap ba l brèf. E m grandi Pòtoprens, e m vini Ozetazini, epi m fè mizik, mizik tout branch. E premye mizik mwen m fè l ansanm avèk Top Adlerman, dezyèm mizik mwen m fè l ansanm avèk J-Beatz, a twazyèm mizik mwen m fè l ansanm avèk. Bizou la pou m Doc G. Bon pou karyè mizikal mwen m gen yon pil atis ki m featuring. E mizik nan san m. Epi m se yon atis konplè. Ok brother.
Katriyèm kesyon.
Katriyèm kesyon m ap pran nimewo 11.

Bon pa gon preferans non menn nan fi paske depi bon pou depi fi a janm te diw la m fè yon mizik ansanm avèk N-G-Mix ki dim pap pran fanm lèd pap pran fanm lèd la son kesyon de bote se pa bote eksteryè se pito bote enteryè ou konprann depi moun nan andanl bon. Ou konprann? M pa kontwole si l gwo, si l skinny bagay sa yo. Non m pa kontwole. M pa gen preferans. Men m just alansman ak moun nan depi l konprann tèt li. Moun nan konprann mwen, m konprann li. Epi nou ale vè lavan. Ok. An?
Katrèm ke.
Apre sa 2. Katrèm kesyon?
N ap pran nimewo 13. Ok. Nimewo. Apre sa pou n.

Ahh wi te gen yon fi ki te leve men sou mwen wi. Poukisa?
Pandan lèm te lèm te pòtoprens m te pòtoprens e m tap benyen lakay mwen pandan map benyen lakay mwen epi fi a gade mwen men li te enpe pi gran pasem ou konprann. Epi li di m pa gen pwoblèm n a fè li. Mwen menm menm nan m ki te panse bagay yo te fasil. Epi lè m rive m pa t ka bay randman jan pou m te bay randman an. Epi manzè kale m byen kale. Wi. Aa Sipè Bwani, kesyon 5 e dènyè kesyon.

E alò fòm di e oditwa lan e si yo vle yo ka poze sou pa bwa 2 kesyon nap pran 2 kesyon e nou ale rapid paske fòk nou fini nap mande tout oditè kap swiv show an la nou kapab poze sou pa bwa 2 kesyon sou pa bwa e e dènyè kesyon e ki dènyè fwa ou fè lanmou avèk yon ex? Yon ansyen madanm, yon ansyen mennaj. Dènye fwa w fè lanmou avèk yon èks?
Non, non m pa fè sa. Èks la toujou ret èks. Depi w di èks, ou ale. M pa nan retounen. Ansanm avèk, jan m te di w la, m ansanm avèk madanm mwen e m pa nan èks. Ke ok aba pa gen moun ki vle konnen anyen de super bwa super bwa ou monchè e kòm se mwen ki nan studio an la jodi an pou kont mwen e map baw nòt wi la map baw nòt pou mwen ou fè 7 ou fè 7 paske e kesyon mte poze w pou pale de ou menm nan yon minit lan ou pèdi kesyon sa paske ou pran plis ke yon minit ou prèske fè 2 minit ap pale ou pèdi kesyon sa epi oh mpat kontwole sa yo non mpat mpat. Wè se sa wi. Men de tout fason ou pase kanmenm. Felisitasyon. Men kanmenm m fè mwayenn mwen pa vre? Wè ou fè mwayenn ou. Ebyen Super Bwa nou pral mete fen wi la Super Bwa. Si gon bagay m te bliye di de mizik lan e kisa w ka di avèk oditè yo k ap tande w de mizik lan e si gon bagay ke m te bliye poze w?
Men kanmenm m ap di tout moun eseye sipòte Super Bwa. e se sipòte prince K-love paske wap fè yon travay serye nan kominote a Thank you brother.
e anplis e toujou kenbe mouvman e kòb petro karibe a pote kòb la paske nou bezwen ayiti bèl e pou nou ret bèl. Ebyen brother e merci merci patnèm e randevou en août en août m kwè wap Montréal.

Aya brother, super bra monchè mèsi bokou patnè m e m panse se pa yon dènyè fwa ou entèveni nan emisyon sa sou radyo sa radyo ki pi pwisan nan Montréal lan Ecoute FM mèsi patnè m alò fò m di w jan ou di jan ou di jan ou di voye big up pou w brother.
Ok big up Roody Jean e mèsi anpil mèsi Prince K-love wap fè yon bon travay nan kominote a mèsi Ecoute FM mèsi tout moun ki tap tandem yo e se te yon plezi al gade video a sou YouTube e sou tout rezo sosyo yo subscribe epi m ale.

Facebook, sa kap pase m la? Video a pran nan mwen hein. Facebook, radyo Ecoute FM, ou ka swiv nou sou paj Haitian Connect lan. Emisyon sa son emisyon sosyokiltirèl ki pale de tou e de ryen. Ou te ka swiv nan premyè pati emisyon an nou te gen 2 envite ki te avè nou ki tap pale enpe de kominist. Se te zanmi m Dave Clevil ki te resevwa yo donk nou rive nan tèm emisyon an pou nou mete fen nou di tout moun mèsi mèsi paske ou tap swiv cho sa e le pli pwochen randevou se byen pou vrandredi kanta mwen menm male male male randevou pou vrandredi pou yon lòt cho pli chod ke jodi an I love you.